Nou pral pale de benediksyon Bondye. Jodi a, nou wè gen anpil moun ki konfuz ki sa ki benediksyon Bondye. Ou byen koman yo beni nan sens. Gen anpil moun kap di ke sa se benediksyon Bondye yo jwenn. Oubyen Bondye beni yo, oubyen Bondye ba yo ekstansyon sa a. Sa sou le plan materyèl. An plis rete sou le plan materyèl. Gapi moun ki di ke se Bondye t beni yo. Pa ta fon ide ke moun sa yo konfyouz. Ki sa ki benediksyon Bondye a pou ou menm menm? Ki sa ki benediksyon Bondye a? Koman ke ou beni nan Bondye? An nou fè yon lojik pratik. Gen anpil moun ki panse ke paske yo jwenn yon pwomosyon nan yon djòb, oubyen paske yo rive nan yon nivo, swa yo gen yon kèk mwayen posib, epi yo di se Bondye k beni yo. Le plus souvent ou twonpe ou. Paske, an nou dil konsa, si pa egzanp ou fè yon magouy pa egzanp, Wap travay yon kote ou byen swa konkou joun ap pale nou kan ap pale de nan gouvènman. Yon moun ki nan gouvènman pa egzanp. E pi li pran jan m tap di dènyeman swa li nan sena, li nan depite, li nan l bagay, li divize, li lè yo bay yon kòb. Lè yo prete yon kòb peyi pou peyi a fè yon bagay, li menm li pran kòb sa a epi olye li ede peyi a oubyen ede pèp la konstwi wout, konstwi bagay epi menm nèg sa yo ki nan yon depatman k ap travay swa se yon direktè oubyen yon bagay, yo pran kòb sa yo yo divize l yo pran l ansanm epi yo fè tèt yo rich. swa ke y ap mennen a pitit yo, a madanm yo, a fanmi yo, epi ou gen gwo kay yo pati a letranje, y ap monte desann, epi nèg sa yo di yo gran nèg kounye an, epi y ap di ke se Bondye ki beni yo. Ou confuse la. Ou pa beni. E pa Bondye ki beni w. Sa son kòb ke w vòlè. Sa son bagay ke w pran. O moman ke w vòlè, o moman ke w ap fè yon bagay ki pa sa, Bondye pa ladan l. Li out of dat. Yon nèg pa ezanp ki pran ekstansyon, swa li pa aprann pa pa step, pa etap, m te kapab di. Epi ou jès gad wè nèg a, nan de twa minit ou wè l grannèg. Swa li fè w magouy, swa l ap fè. Bagay ki pa sa. Ou pa ka di se Bondye t beni w. Depi ke wap fè yon bagay ki pa sa pou gen lajan oubyen ou vin gen lajan oubyen ou vin gran nèg ou vin alèz depi se pa nan wout Bondye l ye li pa Bondye t beni w confuse benediksyon Bondye a. Ann pran pa egzanp nèg Ayiti kèk nèg. Ki ap egle kèk bagay. Nèg ki pa egzanp nan pran nèg nan kontribisyon, nèg nan bagay sa yo. K ap fè magouy papye, k ap fè magouy bagay pou moun. E pi ki vin gen kòb. K ap fè yon pakèt lòt bagay ki pa sa. E pa Bondye beni w, Bondye pa konn bagay sa yo. Ou pran benediksyon pa w. Sa se afè paw men se pa benediksyon Bondye. Ou confuse benediksyon. An pran pa egzanp yon jèn fi kap kouche avèk mari moun ki pat gen kote poul rete yo, yo bal yon kay poul rete swa nèg la achte kay pou li swa nèg la metel nan lwaye, nèg la bal machin, nèg la bal sesi, li bal sela. Li pa beni, li pa beni, se pa benediksyon sa ye. Sa pa vini de Dye. Confuse la de benediksyon Bondye a. Benediksyon Bondye se pa sa li. Benediksyon Bondye se lòske ou priye Bondye, ou ap tann Bondye, epi Bondye beni ou. Ou byen, ou fè efò ou menm, ou travay aswè ou. Bondye ka fè yon mirak tou. Men depi se yon bagay ou fè ak kwochi, ou fè akote de tout wout ki dwat yo, li pa benediksyon Bondye. Gen anpil moun kap bay manti ki di se Bondye t beni yo tandi ke yap fè lòt bagay non Depi ou fè yon bagay ki kwochi ou konnen nan kè ou sa ou fè a pa bon epi ou pran ekstansyon e pa Bondye Depi ou fè kòb la nan magouy ou fè lajan nan magouy e pa Bondye Ou confuse. Ou confuse benediksyon yo. Yon fi kap kouche a mari moun. Ou pa beni. Yon nèg kap kouche a madanm moun pou gen kòb. Ou byen kap pran bagay nan men. Ou pa beni. Se pa benediksyon sa yo ye. Ou confuse benediksyon yo. Benediksyon Bondye se lòske ou travay avèk sou yo. Epi Bondye pou baw entèlijans pou kreye, pou fè lòt bagay, pou travay, epi Bondye ap beni nap miltipliye benediksyon ou. Depi son bagay ou pase a kote ou fèl epa benediksyon Bondye. Pwen ba. Keswa ou di se lavi wap chache, pase nan Bondye pa gen afè ke Bondye pa gen pitye pou ou, pou a di Bondye bon se lavi map chache, ou be Bondye ou wèl non. Bondye mande w pou fè bagay la strèt dwat. Bondye pa play. Kèlke swa wout ke w pase, depi l kwochi, li pa nan wout Bondye a, li pa benediksyon Bondye. E sa fè ke ou menm jodi a kap tande sa. Ke w nan moman kote ke afè w poko mache byen. Men depi se yon moun ou konnen. swa ke li pran ekstansyon bil pou bagay, depi se pa nan wout dwat li fèl, ou pa bezwen efrew, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm de sa. Sa vle di ou toujou se yon moun pi gwa gade sa yon lòt moun gen ou menm pou ap bay tèt ou pwoblèm, pase chak moun rive nan fason pa yo, ou wè lòt la gen gwo kay, ou wè lòt la gen gwo afèl, ou wè lòt la gen gwo, ou pa konn ki sal fè, koumanl pase. So e sa fè ke w pa rayi lòt moun pou lòt bagay. Pase chak moun yo gen yon fason yo regle. Lòm yo aktyèlman yo twò rize, yo gen twòp taktik, yo gen twòp sipriz lakay yo lòm an jeneral. So ou pa gade sou sa lòm fè pou ou fè ou menm. So benediksyon Bondye, anpil moun konfuse benediksyon. Anpil moun ap fè afè pa yo. Tandi ke yo di se Bondye, yo di yo beni. Benediksyon Bondye pa gen ken. Depi se yon bagay ki gen. taktik, ou nan yon bagay, swa ou nan yon djòb, swa ou yon kote, wap fè magouy, wap fè yon bagay ki pa sa, li pa benediksyon Bondye. Pwen ba. Bondye te ka te ba w yon djòb. Epi osito ke kounye ou nan djòb la, kounye ou wap fè magouy, wap fè yon lòt bagay, li pa benediksyon Bondye ankò. Li tou nan lòt bagay. So, keswa de richès ou ta vin genyen, keswa se nan yon wout, depi se nan yon wout kwoch ou fèl, li pa benediksyon Bondye. Sa se afè paw li ye. Ou fè wout paw pou kapab gen lajan. Ou fè wout paw. Pa egzanp yon moun ki pral ka pral sèvi dyab, ki pral pran pwen, ki vini rich. Li pa benediksyon Bondye. An pwen nèg kap fè atoufè Ayiti yo, kap kenbe moun, kap kidnape moun pou gè. Sa pa benediksyon Bondye. Men si w wè nèg sa gen anpil lajan, li pa benediksyon Bondye. Ou pa ta lou pa di m sa se benediksyon Bondye tou li ye. Se depi son bagay kou fè kwochi ki pa wout Bondye li pa benediksyon Bondye. Ou konfuse. Sa fè ke kèlsa moun ou wè ki gen kòb, kèlsa zanmi ou gen bò kote ou, fanmi ou gen bò kote ou, moun ou gen bò kote ou, menm si ou wè afè l ap mache, ou di a afè misye ap mache byen, afè dam sa ap mache byen. Depi li pa fèl nan wout ki dwat la, nan wout li ta sipoze a, tout se boubin. Sou defo w my friend. Pa bay tèt ou pwoblèm lè w wè lòt moun ap mennen. Ou bezwen just focus in God. Priye Bondye, paske gon jou lap leve w tou ou menm. Men lap leve w nan le dwa chemen, nan bon wout la. Sèl Bondye k konn beni. Lè l beni, l beni nèt. Li bay bon bagay. Te kè!